1 800 201 12 74 Sa se nimewo pou tout pwopriyetè kay nan Florid la genyen. Ou ka rele pou konnen si w kalifye nan gwo kokennchenn pwogram sa a. Pwogram sa a ka pèmèt ou gen yon nouvo wouf, si pa w la koule, ou gen yon nouvo èkondisyone, si pa w la granmoun, nou fè high-end pa ak Windows. Nou enstale pano solèy tou. Si bil kouran w ap moute, pa ezite rele nou.

Gadem lopital la wap vin cheri tankou yon chen wap vin okipem nan bebe. Menou janm wè piyon plezi a banm fè operasyon an? Sak pase?
Kòman pa gen asirans petèt pa gen asirans yo pa fè operasyon an? Sa ka pase konsa mesye? Ki doktè k sou misye? Sa pa make sense, si yon maladi vini la nou sipoze bal swen, se pa yon kesyon paske pa gen lajan pou nou pa bal swen.
Eske w ka rele doktè Pyè pou mwen oubyen dim ki kote ofis li ye?
Ki a bwa sa map moute w Pou kisa pou kisa Pou l ka kalme doulè a.
Men non li pa make sense menm sewòm nou pa bay misye si nou ta gon bagay pou kalme doulè a m panse at least nou te ka metel l yon sewòm epi apre sa pou misye ta bagay li so fèm wè fèm wè doktè Pierre paske fon ti kenbe piko la deja paske nèg la epa dyare l gen m wè yon piki nan menw mesye Jeff sa kap pase konsa menm ou te annafè avèk moun frè m. Ya m vin la m jwenn nurse la piki nan menl lèfini pou lap bay maladi a piki pandansetan ke.

So mete men sou nèg la fè sak sipoze fè epi mwen menm map take kè tout bagay sa yo. Pase se pou sa m la. Misye va yon endijan, misye pa merite sa. So ale nan ofis ou mwen fè tout dosye k gen sipoze fè epi an bay. James fè yon ti tann wi. Paske m gen yon bagay pou m regle la. Sa e de respect lan.

Shit mesye Komsi Shama pa pran nan kou sa la man Shit man Kou a pa mache man M pa konn sa m fè man Ki lòt opsyon m gen la man Yo yo yo Shama sa k ap fèt la Sa k ap fèt la Walner
Monchè Walner bagay yo pa mache man Gad nan ki tenten misye ap di la ba yo pa mache. Ba yo pa mache monchè bon moun yo stil damou papa. Ou pat fè sa m te dò fè a? Ou di si m pat fè? M antre nan machin nan m ouvè pòt machin nan m mete kilòt lan anndan machin nan men anyen pa mache. Gyèt menn.
Kounya fè yon lòt plan pou nou parèt la wi menn.
Ban m plan bon m konnen yo e papa plan w ye. Fò n jwenn bout misye kanmenm menn. Misye misye fon freka avè m fò misye peye sa l fè a. Monchè. Men sa w ap fè.
M remake genlè ti BM nan vye machin sa misye genyen an ki fè chama damou l tout damou sa menm. Monchè sa w di a e vre wi paske fanm renmen nèg pou tout tenten menn fòk depi n kraze machin nan nan kraze machin nan depi n kraze machin nan fanm nan ap kite misye èske sa son bon ide èske lap mache sa misye ap di la
m dakò avè w menn nap grate l nap kraze l menn. Map kraze BM nan mwen. Ou mèt ale pou kont ou, kraze machin nan. Fin fè tout bagay epitou map tann ou la. Non monchè Walner monchè, monchè. Fòw ale avèm monchè Walner. Mwen menm, ou vle mal fon aksyon pou kont mwen? Non monchè, ale avèm monchè. An nou pa fè ti sa monchè. Non monchè, an ansanm pou n ale.
Ansanm, si yon bagay pase la pase nou ansanm. An pa gen pwoblèm an n ale.
Ansanm.
Pa janm ale ou menm? Hey koman ou ye la? Sa kap fèt?
Poukisa ou pa rele mwen kon menm? Gaëlle, ou konnen rezon k fèm rele w la, on plan m genyen l pou ou la. E se sèl ou menm ki ka pab ede m ladan. Ki plan ye la ankò? Ou konnen afè Bibi a bagay sa yo, m gon plan la. Ou nan koze Bibi sa toujou? Ha, Gaëlle. Se sèl ou menm ki kapab ede m ladan. Ann ale, nou pral pale pou m di w sa kap fèt. Ben ok.

Wap filme m, map vlope kòm, map pran pòz map bose, map pran pòz se la m te dòmi. E video sa ou pral lopital la ou pral moutre James li. Pa elaji.
La misye paka pa kwè se lè w pat dòmi menm. Haa. Nèg pran sòt nan panse.
Nèg kòmanse? Yow kapab. Se pa fòt Marcos la pap dòmi men. Èske w konprann se sèl rezon ke m ap wè si l pap wè nan vérité. Ou fè video a? Yeah.
Nèg yo mache epi se ajenou yo mete mesye gade kaka mesye gade grimas sa sa a menm gen la yo kenbe w nan vòlè kounye a kèk manje a moun yo dwe al vole la bagay sa yo kounye a yo kenbe w nan vòlè gade koze. Non se pa nan vòlè se machin mwen la nèg yo vini la pou yo kraze youn nan yo gon bwa nan men li lòt la gon wòch nan men li vini pou kraze machin nan men sa m pa konnen sa m fè nèg sa yo. Epi kounye a w tonbe nan malveyan pou w vin nan kraze machin moun E ki swa favè yo la menm bò sa? Non, pou m lage nèg yo la, nèg yo sipoze ban m 2000 dola. Ba w 2000 dola?
Pa gen kabrit la, pa gen, pa gen kabrit la pou ba w 2000 dola. Kòman 2000 dola? Kòman pa gen kabrit la? Pa gen afè peye lajan pou lage monchè. Pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa monchè. Se kabrit, lè yo kenbe kabrit nan poto, kounye a la, mèt li pral peye kòb pou lage. Ou wè wè, lè l sanble ak kabrit, ou wè gen plim sou do l, ou wè gen plim sou do l, ou wè gen kòn nan tèt a l.

Oh James koman w ye la? Nan eta sa w ye? Kòman w ye la Lina? Kijan w santi w menm? M pa tèlman byen menm. An kòmsi James nan eta sa w ye lè w kouche lopital w ap soufri epi Bibi se byen l ap byen pase avèk ti jèn lakay ou? Yes.
Avèk ti Jèn.
Ki moun kap byen pase a? Bibi. Sa moun ap byen pase a? Ok, kòm ou ka pa vle kwè, so ban m montre w videyo kote m wè ti Jèn ap sot anndan lakou lakay ou, ap bwose dan l an maten avèk, ya, avèk pwòp sèvyèt ou. Gayèl, m sou yon kabann lopital Gayèl, m malad, m ap soufri.

De kisa wap pale? Si lè mwen avèk ti frè nou tap mare plan pou nou te fè video sa nou pat wè gon kamera anlè ak tap swiv nou? Gen kamera nan kay la. M konnen ke son plan w mare avèk ti jèn. So e pa mwen menm mwen ti jèn jis mande m fè li so mwen fè l. Oohh e fè nou fè l vre? Ebyen son plan m pase sou ou pa gon mèt kamera anlè a vre? Kòman nou fè ye konsa nou menm? Antò map soufri epi ou pa wè sa pou vin dim olye pou ta vini pou banm kouraj fè tout kota ou vin ban mwen ak kèk 20 30 dola ti jèn pawol pa gen anyen moun ap vin dim sou bibi kounya poum kwè esa m diw kou sa pap pase. E kote bibi? Bibi ap vini nan talè lap vini nan talè. Mèsi pou la.

Oh hi. Oh gen resanblans yon moun kem wè deja. M pa kwè non. Se bagay ou? Oh yeah se mwen. Sa kap fèt? Rekonèt li rekonèt. Ah m rekonèt li paske sa gen kelke mwa depi m te meet avèk li ke m tap mandel pou non li dim li te rankontre nou m te bal kat mwen pou l te ba non l pat janm fè sa? Nope gayou.
E vre gayou?

Oh, Gayou, sa k pase? Yo, so, m pat vle pale devan moun yo avèk ou, so, pou ki sa w fè sa Gayou? M pat panse sa pou ou non. Ki sa m fè?
Bon, m ba w kat mwen, m di w pou w bay James nimewo telefòn mwen pou yo rele moun yo di yo kwaze avèk ou plizyè fwa, ou pa janm ba yo enfòmasyon. Ok, bòt kat la te pèdi.
Men non kat la pèdi. Ou pat save nimewo m sou telefòn ou m konnen m te di pou w save nimewo m sou telefòn. Ay non but m pat gentan save. Men nou a ki entansyon bibi dim konsa ke li wè w ou m di w pa menm rekonèt mwen. M di w son konbat mwen se de ou tap pale. Men non banm di w yon bagay si tout fwa ke m wè w m pat menm konnen w m asiste w nan pwoblèm ou poukisa w oblije kreye yon fason ou pa banm yon chans pou m asiste moun sa yo ke map chèche epa pou dat la a ki entansyon w fè sa poukisa w fè sa hein. Tande m pa pale m renmen w ale. Merci. Bonne chance.
Wagner wagner.
Sa kap fèt Adji? Sak gen la? Sa w genyen menm? M just wè w poze, tèt frèt la, sak genyen? Monchè men, Walner fenk sot fè m yon bagay la patnè men, bagay la tèlman fè m mal, epi misye fin fè m fè aksyon an, epi lap trip sou mwen tankou se mwen k vòlè a menm.
Yow, wè Walner menm, se vagabon, son trèt misye ye menm. Kòman w fè bank yon jan de nèg konsa? Sa k pase w? Monchè, m pa t janm panse misye se yon jan de moun konsa menn. Paske dèfwa menn, moun nan gen dwa ba yon bèl vizaj, epoutan nan kè l pa t menmen, nou pa konn sa k nan kè l menn.
Waw! Nèg la manke fè nèg vakabon an tire m la avan. Se konsa misye ye menm papa. Yeah, se yon nèg konsa l ye papa. Enben menn. Nap gentan pale man paske m bezwen yon ti tan la man poum ka repoze. Yeah man just be strong man. Yeah ok mèsi man.
Ket man Kote misye pa fè bagay sa la man.
Wale sak fame pot la. Wale. Nobody Jacques nobody. Nobody.
Te gon konpayi ki gen pou te vin la pou ouvri pòt la frape ou pa ouvri pòt la monchè ou te sipoze ouvri pou moun yo. Jack m di w nobody.
Menm di w gon konpayi kap vini la pou te vin ranje bagay anndan kay la wannè pou te fè ouvri pòt la pou moun nan rantre sak pou w di w se pa moun nan k rele nobody moun nan k vin la. Jack ou pa konn sa sa vle di nobody. Sak fè lè nou granmoun konsa nou vin nan peyi a nou pa vle al lekòl pou nou aprann anglè non Baggy vle di non Baggy vle di pèsonn pyès moun pa gen pyès moun ki te frape pòt la e sam vle di w Kòman pyès moun nan Kòman pyès moun nan wal rès Non Baggy son mo anglè li ye wi sa vle di pa gen pyès moun Ki bagay anglè wap vin pale m non Baggy yon mo anglè bagay sa yo wap vin pale m bagay sa yo ou toujou konsa ou fè kòmsi se ou k peye kay la wap banm pwoblèm anndan kay la.

Fou lopital menn non sa fò non apa.
Woy woy woy woy woy misye son bon ti nèg yon bon moun misye ye wi menn yon nèg saj wi. Anmwey tout katye a konn sa. Em konnen misye pa janm gen pwoblèm ake moun sa kon sèl moun misye gen pwoblèm se sèl ake ti jèn m konnen misye te konn gen ti pwoblèm ti jèn yo pat vle wè misye. Monchè m pa konn sak pase menn map plede panse moun sak pase menn m paka konnen kije aksyon sa fè rive paske Jimmy pa nan kontak moun Jimmy pa nèg ki renmen fè bri renmen nan kontak moun menn ou konn sa m di w la. Ou pa janm tcheke ti jèn ou pa janm tcheke anyen pou konnen

Misye son vagabon, vagabon au superlatif. Se sak fè ou wè mwen ak Sonsonn nou tap fè plan pou nou wè kòman nou ka kraze misye menm. Kòman nou ka kraze misye menm. Jess se fòkè misye ye menn. Ou konnen se Jess ki te tap rèy tiye mwen ak Sonsonn. Epa misye bay lajan monchè ou tiye non monchè. Sa nou di menm la pou jan nou te alèz avèk li sa ki pase di m. Monchè Jess lan se vagabon li ye menn. Jess fè konplo pou Tiye mwa ak sonson. E nou menm se ranje nap ranje pou nou konnen koman nou ka tiye kaka. Menm pete fyèl tenten an e sa fè n tye kola a papa. Eske nou konnen ou menm amitye ou pa janm ka alèz amitye ou man misye toujou yon ti pwoblèm. Menm si e atè nan dosye James la. Te konn tande l pran bal. Yeah misye pran bal wi.
Bon misye pran bal epi misye pa mouri se mouri pou kaka te mouri monchè. Kaka te dwe mouri monchè. James te sipoze mouri ti jèn.
Antouka sa nou deside fè nou. Sa pou nou deside fè.

Bon, kounya m jwenn bakòp, m ap konn kiyès James lan ye, m ap konn si l gen bwa dèyè pa nan men. Menm zanmi m leve kont li, m ap wè si l p ap mouri kounya. Antouka, ban m rete ann patnè a la, misye ap vin pote m la, m pa janm ka wè. Apre tout sa mwen m te gen pou m regle, se pale m ta pale avèk ti jèn pou m konnen sa k pase a. Ou wè se ti jèn ki tchwe Jens se vant li m tèy bat pou m te konnen bagay sa konnya ou okouran bal la se nan pye w ye son granmoun m ye m paka nan zak sa yo bagay sa yo pran nan touye moun pase son granmoun m ye m pa kapab pase Jens pa merite jan de bagay sa ou wè nou pran miche nan plan plan byen pase sou miche ou wè li gentan louvri li ouvri fèy bèk li ou wè jan ti jèn nan malven an li louvri fèy bèk li li di konsa se mwen ti e li tande n ap pèy 10000 dola pou vin pou yon jenn gason pou l malveyan konsa.
clean. Mon chè. Si m pa bon lopital cheri m sou toujou ap di m pa fè sa Sonsonè, pa fè sa si, pa fè sa la. Non Jensonsonè ki gen bon kè, Jensonsonè ki gen bon kè. Se sak fè li pa mouri tou nan tout tribilasyon Jens ap pase, tout mizè Jens pase yo, sak fè li pa mouri se kè a Jens ki mete li deyò. Ebyen jodi a Jens pa la pou l mande padon pou misye, lè m ap reyaji a misye. Lè m al dèyè machin nan m te trennen l nan Jens ki t ap mande padon, men kounye a Jens pa la, m ap sèvi a misye clean. M ap rete la, w ap tande rezilta. Wè si w pa jere misye.
W ap tande. Abladomen, sa k ap fèt papa?

Chè banm baw vye bon bagay anpil nèg pa konnen gen anpil fanm ou wè k paka kanpe sou pye yo se paske tè a cho lèm di paka kanpe sou pye yo tankou fanm yo trete de pèlen fanm nèg ap di k pa bon yo anpil fwa se gason k rann fanm yap fè yon seri de bagay ki dwòl paske imajine w si yon fanm nan yon relasyon sa lap chèche a l paka jwenn li of kòs fanm nan ap fè sa l pat sipoze fè men m garanti w menn kan fanm nan jwenn yon nèg ki ka ede l kan fanm nan jwenn yon nèg ki konprann li ki bal afeksyon ke lap bezwen. Monchè se pi bon fanm ke ou te ka gen. Monchè m poko janm sezi konn m di w nèg yo twò pèsekisyon m antre jou nèg yo vini pou kraze machin mwen nèg yo fè yon pakèt vye bagay men. Monchè konsèy m ka ba w men m pa teni kont de sa nèg ap di de madanm ou papa enpòtans madanm ou se ou sèl ki konnen w pase gon seri de ti bagay madanm ou gen lakay ou gon seri de enpòtans nèg sa yo pap konnen yo gon seri de bote ke madanm ou genyen nèg sa yo pap konnen yo se ou k kouche sou menm kabann avèk madanm ou se ou k konn tout kalifikasyon madanm ou. So se sak fè papa pa kite konsèy moun pouw kraze relasyon menn pa gen moun ki pi bèl pase tout moun te ka fè yon mistake nan pase epi nan prezan menn tout bagay chanje menn. Pwoblèm ki poze menn, m ta renmen konnen sa Shama fè mesye sa yo menn, sa li fè yo menn. Li di w sa deja, lòm pa vle wè w lè w happy, depi w happy lap fè tout sa ki depan de li pou l detwi w. Epa gen, imajine w, bon Walner kap pale w mal la, Walner pa gen pwoblèm pa l, Walner gen pwoblèm pa l.

Se lakay la m te ye la, pitit sè m nan t avè m la, m ap mennen misye ale la.
Kyèt mesye, misye ak yon timoun men, m pa ka fè misye anyen ak timoun nan men. M ap pran ti jèn kanmenm paske m p ap kite misye menm pou sa m fè James lan men. Shit man!

Eske m konnen ti jèn si se ti jèn ki tire ou pa konn anyen nan sa. Tanpere papi jak tanpere pa okipe w sa nan menm map jere sa klin. Non men fò nou mete siveyans sou Jess lopital la pase mis la rantre nan sijè la li pata sipoze rantre ladan. Wè m di se ti jèn ki tire James lan ou wè mis la reponn nan pawòl yo ou se pou wap gade cheve cheve mis lan wap gade wap gade fi a gad fè lèf gad fè lèf fi a non James non James fòm pale avan sè. Lè w wè yo konsa, pa kite yo vin ba Jens medikaman lopital la non, pase manzè ap touye Jens wi.
Se pa akize m akize moun isit. Jens kite m di w yon bagay, se granmoun m ye, m wè pi lwen ke ou menm. Ou tande sa m vle di w la? Ti jèn nan se yon nèg ki, se yon asasen vyolan li ye, ti jèn se moun k ap gen tout zèl kat pou li touye w. Jens, lè w wè m di w yon bagay, se granmoun m ye Jens. Abijay, okipe w. Lage sa nan men yo. Jan w tande a, m ap etèn misye a, okipe w. Non, se pa etèn misye a, se pou nou pa fè dijijens ki pi enteresan. Ou konn sa w ap fè pou mwen? Mete siveyans lopital la, pale ake doktè a, ou konprann sa m vle di la, fè yo chanje mis sa. Mwen menm m pa renmen wè fòm tèt manzè. Ou konprann? Depi jan m wè manzè la, non, non, se bay serye, depi jan m wè manzè, m wè manzè sanble ak yon malveyan.

Jens son bon timoun li ye, son bon mesye Jens ye lap sove, pase lèm ale lopital la fason m wè Jens, m wè Jens, m wè Jens ap soufri anpil, Jens gen pwoblèm wi, Jens ap soufri anpil wi. Lap soufri anpil Ayno, lap soufri anpil paske ke li poko ka fè operasyon bal la toujou nan nan nan Bon bon ou sak pi bèl la menm m kwè fòw sezi. Kisa papi jak?
Ou konnen nan ki fason m kwè fòw sezi a? Ki moun ou konnen ki tire Jens? M pa konnen non papi jak ki moun ou konnen? Aah ok. Ou konnen moun nan? Wi m konnen moun nan ki tire Jens la. Ki moun? Ti jèn ki tire Jens wi Bibi. Woy!

M fè konn se a tèt sa ke m rayi James ok m ap pale ake ti jèn ti jèn ake bouch a e menm di m se li ki tire ki tire James m di an ok m di enben ok m ap vin konte a James se sa k fè fò nou konnen ki fen n ap fè ake ti jèn pou nou pase ti jèn ap tchwe nou tout. Bibi yon sèl bagay ou konnen m pa ka fè anpil reta pase m gen m pral m pral travay pitan m me sa me sa kenbe nan men w kenbe nan men w pou w degaje w menm on on soup w a fè pou James Wap fè pou Jess bay sa ou degaje ou kenbe sa kenbe sa nan menw pitanm on sèl bagay Bibi voye Jess ou Jess lopital la pase gen mis lopital on mis lopital la m wè m pa konprann jan y kanpe lopital la voye Jess ou Jess pase ti jèn nan vyolan anpil pi pa fè tiye Jess lopital la m diw sa bay sa m diw la kenbe sekrè ou konprann sa m vle diw la si w wè misye non si w wè misye si w wè misye vin wè Jess lopital la si w wè misye pran pòz li vin wè Jess lopital la pa kite l rantre lopital la.

M ap fè tout sa k difisil parèt fasil pou w ka deyò. Ou tande sa m di w?
E si w lonmen non m, w ap ret nan prizon la, ou p ap janm lage. E ou ka mouri tou.
A machè. E ou ka mouri tou. Dakò.
Gade koze, gade koze, se sa k fè lè m ap pale lopital la, mis lan kouri vin pran pawòl la nan bouchanm. Mis lan ake ti jèn se de vòlè yo ye, gade ranjman yo fè pou y al touye James. Moun sa yo jan y ap pale la.